Dream Young Production Sport yon lòt videyo sou paj sa. Byenvini tout moun avèk ou nap gen yon duo ki pral fè e debrièf e final Europa League lan ensi ke final e konferans lig lan e

e sa sa te di w konsènan pakou lan, èske w t atann yo la?
Monchè, onètman, e se 2 ekip malad. 2 ekip malad ant e ni

Epi m te di nan ti tèt mwen ke Manchester kapab gen 57 pousan, e 57 pousan se pa se pa depan de se sa depan de e bon m pa di sa depan se jan ke Manchester remoute match yo si n ap eksepte match Lyon an jan yo remoute e skò a sou Lyon pandan Lyon ap mennen 4 a 2 sou yo nan tan pwolongasyon epi yo remoute yo te gen resous mantal pou yo te remoute match la sou Lyon.

eh, ki, ki, ki, ki pa, ki pa, ki pa di m de gran choz. Egzakteman.
Fò n di, e, se premye tit Tottenham depi 17 an, e premye tit li an Ewòp depi anviwon 50 konbyen tan. Kidonk, m kwè dènye fwa se 74, dayè ou gen 2 Europa League. Kidonk, m panse tout un âme avèk yon bèl jenerasyon. Li pa t Europa League non, li te Coupe de l'UEFA. Enhen, Coupe de l'UEFA.
Fò n di Christian Romero, pou konnen apre fusion an, donk sa yo te pran, yo toujou konsidere l kòm Europa League kèlke pa, paske si non an vin chanje,

M panse jwè sa yo ki bay Tottenham tit la an Ewòp, m panse se byen avèk yon Vicario nan gòl la, yon Van de Ven nan aks. Se jwè sa yo avèk yon Ange Postecoglou kòm antrenè sou ban an. E premye tit Heung-min Son a 32 zan. Victor al antre nan final la nan plas Richarlison. Kidonk, li gen mwayen pou l ap vini. Hum?
S on jwè trè òdinè. W ap pale de Richarlison? Trè òdinè.
Trè òdinè.
E se sa. Kidonk, e United ki pèdi final la, ki te fon final deja dayè, si United te chanpyon, United t ap e pran devan. tap premye ekip ki fèl, menm ke yon semèn aprè li tap tonbe, United ta pral premye ekip ki chanpyon Lig dè Chanpyon, Europa League e e konpetisyon sa ki batize konpetisyon sa ki batize Konferans Lig la, e, non, pa Match Chanpyon, e Lig dè Chanpyon e Europa League. Kidonk, li, Bordeaux pap gen Konferans Lig, men United pami ekip ki chanpyon lè 2. Real fè l tou, Barcelone fè l tou, men United ta pral pran dezyèm tit li an Europa League aprè premye aprè sa yo fin pèpè an 2017 lan sak te pral voye yo al jwe final Super Coupe d'Europe ke yo te pèdi devan Real 2 a 1 m'en sou sonje.
Wi Mourinho a.
Kidonk se sa United ki pran 1 zero se te nan San Mamés la. kay Bilbao ke yo te bat dayè an demi final, yo te imilye an demi final, kidonk United pran 1 zero nan final la. Brennan Johnson 42 zièm minit de jeu se linik bitè rankont lan pou ekip Tottenham la. Kidonk Ange Postecoglou, mesye sa li menm li.

Chelsea ki vin premye ekip ki chanpyon Lig dè Chanpyon, Europa League e konpetisyon sa ki batize Conference League la, ki bat Real Betis 4 a 1. Kisa w te wè nan match sa? Monchè, kisa m te wè nan match sa?
Demen se m se te yon bon match wi. Men chak ekip te jwe bon mitan. Ya, sof ke diferans lan fèt, diferans de nivo a fèt. Chelsea gen plis, jan nou te pale off mic, Chelsea te gen pi gwo, Chelsea gen pi gwo pwojè, Chelsea gen pi gwo, plis talan. Wè.
Men si n t ap gade sa k t ap fèt nan premye mitan, paske ekip Betis te parèt men vrèman, vrèman, vrèman li te vrèman sal, ekip sa. Sa ou te genyen kòm plan oubyen jan ou te resite gam nan byen netès pa maladrès, Beti t ap gete pòt de zewo, de twa zewo alèz epi nou te gen yon sipèb disko. Tèt mwen te pre. Dèyè nenpò yon mitan m di tèt mwen èske Beti t kapab jwe 70 a 75 minit konsa?

Pou dezyèm di klèb e ane sa li vin avèk Chelsea kote ke non sèlman l ba yo konferans Liga epi li fè Chelsea kalifye. M panse ke msye son antrenè ki gen yon ba anndan vant li n ap tann li an Ewòp. Apa de sa e Pellegrini e Betis pa pa demerite ki rive nan final la tou paske Betis parèt mwen tou son ekip ki trè byen òganize men yo manke dan. Ou konn nou mete dan. Yeah, yeah. Dan ou wè sa m di w lan. Isco nou konnen Isco depandamman de talan li men Isco se pa yon moun kòm si ou kapab konte sou li kòm ou kapab konstwi pwojè ansanm avè l. Yeah. Lè l pa gen li pa li pa gen nanm ase, li pa gen pou l ta bon 90 90 minit match oubyen yon sezon. Donk fòk gen ban paske Chelsea fè Fè diferans lan. Ya, egzakteman. Kidonk, e fòk nou di ke e betiz sa a gon bann bon vye rès kanmenm. E gen dè jwè ki enpe koni pou piblik espò lan. Lè w pran lè Ricardo Rodrigues ki jwe agoch, e Marc Bartra nan aks, e se se pa pi mal pase sa. Epi Anthony e Isco, se pa pi mal pase sa. Yo gen kèk bon jwè. ki drene yo nan final Conference League, ki donk se katriyèm edisyon an. Betis Séville ki bese paviyon l 1 4 devan ekip Chelsea an. Fò n di nan match sila, de trè to, Isco ta pral sèvi Abdesamad.

ok li pral se nan milieu de ligne sa yo epi misye sèvi e zazouli ki fon kontwòl oryante kal bat e gadyen Chelsea an ki se Adrian e ki pa Adrian e ki se

Nou sonje a la egzakteman a la 65 è minit de jeu ki kase, ki ouvè pandan l ap monte. Epi misye se yon ekselan pasè. Wè, m ap di pawòl la, bouch mwen pa tranble. Cole Palmer se yon ekselan pasè ki depoze yon balon sou tèt Enzo Fernandez. Malgre kout tèt la pa byen pran, men tèlman sant lan byen travaye k al bat Adrian e pou gòl 1 a 1 a. Chelsea pa t kanpe la. Chelsea te peze sou akseleratè la. 5 minit pli ta, Nicolas Jackson ap yon pas ankò de Coleman Palmer. Yon lòt aksyon ankò ki pa byen pran. Se kòm si misye pa nan pozisyon pou l fè gòl yo epi li mande nèg yo yon sèvis li di nèg yo fè gòl la pou mwen. E paske boul la frape nan pwatrin Nicolas Jackson. Ok. Rasanbleman nèg yo trè trè òdinè tou. Monchè e vrèman vrèman sa boulè vrèman sa yo sa yo se sa yo m di w la lè w gad nèg sa yo ou pa wè talan an wi ou pa wè talan an wi sa a ou di ou wè se yon nèg k aprann k antrene k aprann men ou pa wè ankenn jès ankenn jeni ankenn bagay nan nèg la k sòti de lòdinè ou pa wè sa ditou.
Gade yon seri de jwèn gen la e li fè n kadè yo tou.
Wè, nou pa sèlman fè n kadè, nou pase e pou lè pli jèn, nou pase Brunel Fucien, pou lè pli jèn nou pase Jean Osner Derival, nou pase e Roberto Baggio Dumas, nou pase e Stevenson Jeudi. Ok epi pou nou wè Nicolas Jackson ap fè tout kòb sa yo bon se se li pa nòmal paske se yon afriken li ye se yon nwa e nou kontan pou li paske yo tèlman maltrete nwa atravè le mond chak lè yon nwa reyisi nou kontan men lè w gad misye vre humm
kòman Sa, mwen chèche sa fè a pi anse.
Li di, epi kòl pa mèt tèlman byen sèvi misye. Boul la pran nan pwatrin misye, nou gen rezon misye pantan paske misye tèt li voye dè balon an. Boul la pran nan pwatrin misye. ki rantre nan kan an pou gòl 2 a 1 an. Epi Jadon Sancho, sa se yon sipèb gòl. Se yon sipèb gòl, sa se gòl elye, misye ap antre, misye ap mache sou defansè a, fè defansè a fè bak. Anpil san fwa, misye ouvè, li pike nan aks epi li fè yon sipèb anwoule. Fèmen parantèz la, Pou gòl 3 a 1 an ki te sele sò la epi ki te kwit match la e la ak nan aksyon sa la nan faz sa nan match lan Betis al eseye redui eka lan pou eseye te rann nou bon fè match pi pasyonnan zòn 80 88èm 89 èm men pat gen pennal epi Moises Caicedo ta pral fè gòl 5 1 an.

3 a 1 epi jan m di l la Moises Caicedo ap pran plas disip de Enzo Fernandez ki ta pral fè gòl 4 a 1 an Chelsea ki sakre e chanpyon e konpetisyon sa ki batize e Conference League Chelsea vin devni premye klèb ki pran alafwa Lig dè Chanpyon e Europa League e Conference League fò n di meyè bitè konpetisyon sa se. Asing Miko, po Lulu. Si w te nan peyi sa ou te ka pase wi. Si w te nan peyi sa ou te ka pase. Misye rele Asing Miko, po Lulu. Se la misye ye, misye ap jwe an Poloy. Nan ekip ki batize Dja.

Yann ou black se konsa sa yon jwè la pwobableman se Colpen Palmer Cole Palmer ki yon super konpetisyon e meyè jwè final la se sa epi si n ta bay li pou Europa League la meyè buteur la

A e analiz nou an Ewòp sou konpetisyon majè yo, nou wè konpetisyon ewopeyèn yo e nou pral rive nan pi gwo moso a. Pi gwo moso a se, se, se? Se Inter Nationale di Milano ki pral fè final kont ekip Paris Saint-Germain an. Nou son ventè 1964, 65 ta pral pran Lig dè Chanpyon an. Mhm. Ok. Ki donk, Inter se katriyèm ekip ki pran Lig dè Chanpyon. Mhm. Konprann byen wi. Li se katriyèm ekip ki pran Lig dè Chanpyon men li pa pran katriyèm edisyon an.

Kontinye. Sentil? Wi, m di se ekip Bayern nan, an 2010. Ya, Paris Saint Germain li menm ki te fè yon final deja, se te dayè premye final yo, e ke yo te bat, ke yo te tonbe 0 1 devan ekip Bayern de Munich lan, Kingsley Coman akonpaye disip de Joachim Kimmich. Fò n di a ke yo te pèdi yon final an 72.

Ajax Amsterdam, Inter de Milan, ki rive nan final la, etan meyè defans. Premye kesyon n ap reponn sou final la, ki avantaj Inter e ki avantaj Paris nan match ki pral vini an?
Ki avantaj Inter? E ki avantaj Paris? Bon, ou konn sa Paris ye avan. Paske avantaj Paris genyen se se konfyans la. Men, depi l ap mande de, de bon travay e, e, e, Luis Enrique e, e, e founi ane sa, men se, se, se konfyans la paske nèg yo parèt Kòm dabitid yo genyen tout bagay an Frans epi y ap byen antre nan final la kote ke yo pa mal tout eksè ki konn genyen tout lòbi ki konn genyen otou de ekip sa asavwa laprès fransèz ki toujou ap panike tout antrenè ki vin nan ekip sa tout dirijan Nou konnen pèp franse a, donk se yon bagay nou kapab di awotvwa, se yon pèp ki jalou anpil, e depi se pwojè pa franse ki nan tèt pwojè, paske pou franse yo, yo toujou kon, yo toujou gon, gon, gon, gon, gon, gon e lanmou pou Masèy, wè sa m di w la, pou Monako, pa fòseman nan Monako non, Masèy, Lyon, paske

ki genyen, nou pa di, bon, nou kapab di gwo dimansyon, bon se Paris se te youn nan avantaj kote ke yo fè yon double domestik, yo fè yon double domestik, bon se te la, e kapab pèmèt yo fè yon triple istorik, bon se Paris se youn nan avantaj li. Avantaj Inter, ki sa Inter genyen? Inter genyen yon

Men e se te pa ekman yon ekip ki fò. Non sèlman yo fò, yo gen yon stil foutbòl. Dayè yo gen yon stil foutbòl kote ke nan 3-5-2 yo a, yo kapab fè tout bagay ladan l, yo kapab jwe de manyè pragmatik an ski apre a litalyèn. Dèfwa pou yo sote presin, kapab yon pas long, yon devyasyon. Konsa tou epi yo kapab fè de manyè estetik kote ke yo gen yon mitan teren ki vrèman konplemantè, se youn nan mitan teren ki konplemantè an Ewòp. E Entè gen yon fason ke li gen yon fason pa li, li jwe son ekip atipikli, e pa yon ekip ki gen yon sèl, ki gen yon idantite klè sèlman, se yon ekip ki kapab jwe nenpòt ki jan. M panse ke Entè, avantaj Entè genyen non sèlman eksperyans paske Entè, si nou sonje il y a 2 ans de cela, final yo te fè devan

Paske se nan pale te. Avantaj Paris kapab gen ankò, e Paris rive nan final la avèk e non sèlman plis konfyans e plis repo tou. Paske repo a li alafwa mantal e fizik jis paske yo pliye chanpyona a byen lontan, ok, depi anviwon on mwa davans. final lan e yo rive ak 2 tit ganye paske nan fas a fas feblès youn li tou avantaj lòt la tou Inter de Milan enpe doute paske nou sonje nan ki kondisyon yo pèdi Serie A Italyèn nan ok pandan nap ba yo chanpyona a epi yo menm yo fon nul tou ke yo te pèdi l. Epi, pa le fèt ke yo te gen bon kif-kif, ilè vrè ke avèk anpil entèlijans, Simone Inzaghi te jere sa, paske li pa t vrèman livre jwè yo, kidonk Inter de Milan ka parèt enpe desu, paske Inter de Milan konnen se Lig dè Chanpyon sèlman pou l pran pou l sove sezon l, tandike, Pari pa ka fè sezon blanch ankò, paske an giz de youn li gen 2 tit, sa kapab yon avantaj pou Pari, avantaj konfyans la e frechè fizik la. Mentenan sa kab avantaj pou Inter, Inter konsede mwens gòl paske diyo kòmsè a mwen kwè ke se defans Inter la k bal seri Barcelone, Barcelone la.

Ou dakò? Kounye a la, se pa 4 gòl Inter bay yo sèlman ki kalifye Inter. Paske ekip konn abitye bay Barcelone 3, 4 gòl epi Barcelone bat li kanmenm. Kidonk, 3 gòl nan Clasico mèt la, ou fè gòl pou bat match la. E 3 gòl Real bay Barcelone nan match retour la. Men reyèl vre tout sa kan menm. Ou konn konbyen klas kok fini 2 zero? Ou konn konbyen klas kok fini 2 a 1? Ki valè klasiko reyèl wè Dawson 2 a 2 zero, 2 a 1? Ou ka kontwole? Non.
Enben, mentenan wap wè, Barcelone sa pran plizyè 2 gòl nan men reyèl, li bat match la kan menm. Li pran 3 gòl nan men, Geleret Matcha kanmenm. Barcelone pa gen match li pran anpil gòl, li bat Matcha kanmenm. Kounye a, lè l rive devan Inter de Milan, Barcelone pwodui pou l fè 5 gòl nan chak seri yo wi. Se defans lan, lè lè yo resi chape sou defans lan, y al bite sou yon Yann Sommer ki te osomè nan seri a, sitou nan dezyèm match lan. Èske w dakò? Li vin rann Inter de Milan avantaj li genyen li menm pandan Paris son ekip paske janm di w la nou fas a fas a feblès youn se tou e tou avantaj lòt. Pandan Paris si gon pwoblèm Paris genyen Paris ankese anpil. Paske tout tan nap di Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain si Salah te bon nan match ale a lè konsa nou pa tap fè konsiderasyon sa yo. Paske Salah omwen rate 3 gòl tou fèt.
E tèlman Salah pat nan boul nèg yo vin monte nan paske Salah se li k fè gòl viktorye a. nan Massalia a byensi. Wi.
Kidonk se pou m demontre w ke se youn nan avantaj Inter de Milan kapab kapab genyen. Men se se se konsa. Men paske Inter de Milan gon gon bòn defans, menm aprè Barcelone nan li stil gon bòn defans paske Inter de Milan, Barcelone konn abitye pran nonb de gòl sa yo l bat match la kanmenm. Nan match ale a ankò. E 3 gòl Entè bay, Entè pa pèdi match la non. Pase l bay 3 gòl. Èske w konn konbyen fwa Barcelone pran 3 gòl nan match li genyen pandan sezon sa? Èske w dakò? Kidonk nou kwè sa nan Entè lan avèk yon trè bon defansè. E m panse ke misye s on bon defansè. Yon trè bon defansè an Itali e poukwa pa yon trè bon defansè tou. an tèm de potansyèl pou tout mond lan nèt e wap pale de nap pale de Arin Bastoni yon trè bon defansè Dumfries ki grandi anpil paske misye misye parèt la mèt la yon lateral ki ki sou le plan ofansif mèt la ki ase pote m panse se jwè seri a 3 pas gòl 2 gòl sou seri a mèt la ki di mye m panse se meyè jwè seri a nan lansam

Moun ki te soufri plis nan seri a se te moun ki te sou bò Yamal yo. Lè e bèl bèl bèl defansè sa ye e n ap pale de lateral la lateral ki t ap soufri devan Yamal la e sèvyèm

Erik Mikitaryan epi Barela epi Di Marco avèk Don Freez pral sou kote yo epi atak ajanten frankofòn nan franko ajanten an kidonk Martinez avèk. e Marcus Thuram se moun sa yo ki pral nan atak la pou ekip Inter de Milan an epi pou Paris Saint Germain sof an ka de yon sipriz toujou Pato e Marquinhos ap nan aks pandan Donnarumma ap nan gòl la Hakimi ansanm avèk Mendes ap sou kote yo. Vitinha Fabian Ruiz ansanm avèk João Neves epi Dembele Barcola Désiré Doué ki ta dwe kòmanse pou Paris Saint Germain. Kidonk se sa ki se sa ki genyen pou Previzyon grand final sila. Kidonk i. Posesyon an nou sur ke Paris ap genyen l. Pa paske Paris son ekip ki pran tan nan elaborasyon an vre. Inter de Milan pa twò bezwen sa. Se pa ke si yo ba yo balon yo pa ka jere l non. Men m pa kwè se sa priyorite yo. Ok Men m sigjere plis tan M sigjere plis tan nan final la ke e pou pou fratesi M sigjere plis tan Demi final misye jwe a m sigjere plis tan pou misye nan final la Ok Elè vre ki gon ti touche Li sòti bal yo de defans lan avèk mitan teren an ke Mkhitaryan pote ki ase enteresan. Men, la jamèn la rezon, misye pa ka jwe 90 minit boul foul ankò. sitou nan final kote ke entansite a pap piti, sof an ka de yon kataklism, sof an ka de yon sipriz. Kidonk se sa, Saintyl. Eske ou vle fè pwonostik? Eske ou vle di kiyès kap chanpyon? Ayiti ap chanpyon an?

Bon, koyensidans yo, nou ka toujou rale yo. Dènye fwa yon pwojè ki t ap chache Lig dè Chanpyon, se sou entèl te chanpyon. Te chanpyon e sou entèl te chanpyon. Dènye fwa yon klèb fransè t ap chanpyon, se sou yon klèb milanè l te chanpyon. Menm jan tou, dènye fwa Entè t ap chanpyon, te gen yon te gen yon atak yon ajanten, yon frankofòn. Dènye fwa Entè t ap chanpyon, se te a Se te ann Almay, se te se te sou yon ekip alman ke l te chanpyon, men se te ann Espay, nan Bènabewou an. E, bon, fwa sa a se pral ann Almay, nan Allianz Arena a, lakay ekip li te chanp lakay ekip li te chanpyon an 2010 la. Lè m di lakay ekip li te chanpyon an 2010 la, ekip li te chanpyon an 2010 la se lakay li. Premye final 2025 la, li menm li pral fèt. Kidonk se pral nan Allianz Arena a. M panse k ap resevwa dezyèm final li sur 10 ans. Sur 12 ans. Non 2012 yo te resevwa l la vre. Mhm. Se 2012 yo te resevwa l, lè chèz la ap chante yon studio a. E pi se sa, that's it. Kidonk, gad final sa a, e raple nou non abit la non.
Ki abit li? Raple nou non abit ki pral fè match la non.
Li chape m wi.

Ivan Kovac se misye ki pral abite, abitre e gran final sila. Misye se yon misye se yon woumen 40 an sèlman. Se misye ki pral mennen match sila. Ivan Kovac. 40 ans, se misye ki pral mennen grand final sila a. A raple ke aktyèl meyè butè e meyè pasè Lig dè Chanpyon sila a, bon se li menm kap pran l, ni meyè butè ni meyè pasè a. Paske nou pa imajine, alò li poko matematik non, ok, men nou pa imajine,